Fanatik yo nou pa bezwen pè non ok gade byen sa m pral fè a ou wè la a men ni se jiwòf avèk bwa kanèl gade byen m mete l dòmi nan siren ou wè m met l dòmi sou yon mi ok li pap tou wè li m met l dòmi nan siren ou wè la l nan nuit nou wè l men ni ou wè li nan nuit ok ok li nan nuit la nan siren m met l dòmi. E bonsoir Bonjou e kòman nou ye Mwen vin fè chak moun yon kado Kit ou legliz ou vodouyizan kèlkeswa lafwa ou jodi a mwen m vle pataje avè w M vle fè w kado Ok Timoun granmoun jèn moun keswa sa w ye m vle fè w kado. Eske ou ka jwenn pou mwen yon ti yon ti jirof? An ale. Ok? Men, jirof. Jirof, se sa pou mete nan manje a. Ok? Sa e jirof. Dezyèm, sa m ap bezwen pou m fè w kado sa m ap fè w, sa m pral ba ou a men. Ou ap bezwen bwa kanèl. Gade byen wi, m pa vle poud kanèl, m pa vle grenn kanèl. Men, bwa kanèl. Wè li? Sa e bwa, bwa kanèl la. De sèl bagay. Ou konn sa w ap fè? Kèlkeswa moun la, wè la, ou pa di sa okenn lwa. Kèlkeswa moun la ki gen yon dosye bloke, ki gen yon zèk giyon sou ou, m pral fè w retire l, tande? W ap leve nenpòt jou nan semèn nan, nenpòt jou, dimanch, lendi, madi, mèkredi. Jedi, vandredi, samdi, nenpòt jou nan semèn nan. Ou a fè resèt sa nan aswè a pou demen maten. Ou konn sa w a fè? Ou a pran yon veso, yon resipyan. Nenpòt koulè resipyan, pa pran nwa. Ou wè sa se dlo. Depi nan aswè ou a pa achte balèn nan, ou a plumen balèn. E pou a fè deman, ou a lapriyè sou balèn nan, sou pwoblèm ou genyen. Sou blokaj ou genyen. Sou pwojè ki pa janm reyalize a. Epi konsa wap fè, wap mete enpe kanèl nan dlo a, wap mete jirof nan dlo a, wap metel dòmi nan seren poul tranpe, pou benyen nan demen maten avèk li, wap plimen balèn nan. Fè sa pandan yon semèn. Epi dosye ou te gen k bloke a, real eseye ankò. Relem banm istwa an al wè men sa e dlo a, ou mete yon kantite dlo, gade, map tou preparel la mwen menm demen maten poum benyen, gade byen. La mamit tout kanè tout jwè mnje jirof la san kontwol tout jirof wè pa mezire delivrans wèl men men tout nèt nou wèl sa e jirof yo fè manje a men bwa kanèl san konte pa mezire anyen tande men wè wè men kanèl men demen maten benyen avèl demen maten menn wèl menn. Tande byen, si w wè ou ka met l nan seren, met l nan seren epi kou leve lematen ou limen yon balèn blan, fè demand ou benyen. Kèlkeswa kote ou ta bloke a nan mond vizib, mond envizib, kèlkeswa malfèktè ki ta mare w lan, zèg yon k sou ou ki fè moun pa vle wè w, moun pa vle ba w anyen, se fini. Ban m site pou ou, ou menm ki gen yon pwoblèm rezidans. 3 zan 4 ran yo fil pou ou yo ranpli papye pou ou wap mache dè viza wap fè demand travay demand papye ou konprann chak fanm ou gen sou ou lale chak gason ou gen sou ou lale chak bon zanmi ki te ka ede w lale se gad ou gad tout bagay pral nan menw gade ou jwe bòlèt pase satan ou pa janm genyen ou jwe boul la jodi boul la sòt demen ou jwe boul la maten sòt aprè midi ou jwel nan jòjya sòt nan florida ki vle di Ou vin gen sak rele men pèse. Tout sa w fè san se kont ou. Gangan travay pou ou, 10 15 gangan anyen pa pati. Manbo travay, masonlòj travay, pastè travay, prèt travay, kòman apot travay on bal pa pati. Depi se ta ou menm yo ta site non non dosye, dosye elimine. Si w on moun konsa ap swiv mwen la a, fè resèt sa a. Ou konn sa wap fè? Wap achte yon kantite kanèl, yon kantite jirof, epi chak swa avan w dòmi, wap limen yon balèn blan, epi wap lapriyè. Lapriyè avè Dye lavi an. Mande gras ak mizèrikòd, tande. Pa mande bèl kay, pa mande machin, sèlman mande gras. Tande. Di lavi menm aswa mande gras, lamizèrikòd. Mande padon pou sa m fè ki pa bon. M mande padon pou inyorans mwen, pou kote m antre m pa t dwe antre. M mande gras ak mizèrikòd pou panse m, pou lespri m, pou kò m, pou rèv mwen, pou plan m, pou bidjè m. M mande padon pou, pou, pou, pou limanite. M mande padon pou pastè yo, padon pou prèt yo. Nan demand ou yo, aprann mande padon tou. Pa janm mande, mande, mande. Di gras tou. M di gras la, mizèrikòd pou fanmi m, pou zanmi m. Konprann? Fòk ou pwòp, fòk kè w pur. Ok? Lè w fin fè yon don demand konsa nan yon balen blan, epi ou pran nenpòt kivèt lan oubyen yon bòl kèlkonk, epi ou plen li dlo. Lè w fini, ou pran yon kantite jiwòf met ladan l, ou pran yon kantite bwa kanèl mete ladan l. Kisa w ap fè? Ou gen de chwa. Oubyen ou mete bwa kanèl sa a dòmi nan chanm ou, si w pa ka mete l deyò. Men si w ka mete l deyò l t ap plis mye toujou, mete l dòmi nan seren. E lè w mete l dòmi nan seren yon fason nan demen maten, Pou ka, pou, pou seren benediksyon lanatyè ka tonbe ladan l. E lè w leve lematen, ou menm ki pa ka byen avèk dlo a twò frèt, reziyen w tann, tann yon ti jan, pou evite fredi tou, pou fanm yo. Men ou menm ki pa pè dlo konnen ou ka benyen bonè, lè w fèk leve nan kabann ou, pran rès balèn nan, limen li, lapriyè, Pre zan Delkap Fasad di espri pozitif Nò, espri reyèl nan Sid, espri bon, espri richès, espri abondans, espri pwosperite, espri reyisit, espri de bonè, ayayay, espri de sante, pase wè m, Panda bay nou limen epi w ap benyen a sa. Tande non. Ou ka benyen nenpòt kote ki fè w plèzi. M ap di w sa. M mande w pou w pirifye kote w pral benyen an. Pran yon kantite sèl. Si w ap benyen nan douch ou, fè yon wonn sèl. Fè wonn nan laj. Kanpe nan mitan sèl la pou w benyen. Si w ap benyen nan mitan lakou a, fè yon wonn. Antre nan mitan wonn nan pou w benyen. Pa benyen san w pa nan yon wonn. Fè sèk. Ok? Yon sèk kabalistik avèk sèl. Fè yon sèk. Avè sèl ki vle di sa rele bòne ou pirifye kote ou ye an okenn movè zespri pa ka devye beny sa nan moun ok pase gon pakèt moun kap fè maji maji pa janm jwenn anyen se paske yo pa mete yo pa mete yo an eta lè wap fè jan de resèt sa yo 1 fòk ou pa fimen fòk ou pap mache pran tabak an poud nan tounen w fòk ou pap mache bwè kleren Fòk ou pap mache joure. Fòk ou pa sal. Fòk ou santi bon. Fòk kab nou pral dòmi an pwòp. Fò rad ki sou ou a pwòp. Fò met ti pafen sou ti deodoran. Konprann? Mete ti poud blan si se met ti poud blan anba kou ou. N ap di n pa nan anyen, men mete n nan pozisyon pou espri pozitif, espri pwòp yo pase jwe nou tou. Ou konprann? Fòk ou pa nan joure. Fòk ou pa fè sèks. Èske w konprann? Fòk ou pa fè diskisyon. Fòk ou pa di de mo, de vye pwopo ak avèk langaj ou ak bouch ou. Èske w konprann? M ba w garanti, kèlkeswa moun nan moman an ki ta gen yon dosye k bloke, Hum? Ou pa wont? Ou pa wè tout moun ale kite w? Men rele sou kò w non. Ou pa wè tout moun fin ale? Ou rete la. Vale moun ki vwayaje avè w, k ale ansanm avè w. Ou pa wè yo devan? Ou pa w la ou menm? Ou pè gen moun kale w yo tounen w bak? Ki vle di ou menm, tan ou fè avan, w a fè bak. Gen moun nan moman an la a, ki tèlman gen zègiyon sou yo, e sa k rele zègiyon bitasyon an, tout kote w met men w gate, komès gate, kòb eskont pase, kòb labank gate, kòb yo ba ou gate, tout sa w fè ale nan men w. Men sa k rèd lan, gangan travay pou ou nada. Sa k pase? Dèfwa ou rete byen lontan fò gangan travay pou ou, poutan ki sa k pase? Ou gen w zègiyon sou ou. Depi bonè a pral rive sou ou, zèk lyon an kwape l. Pa fatige w, m pral fè w retire l natirèlman. Ann retire l anndan lanati an. Fè resèt sa a pandan 7 jou non. Fè resèt sa a pandan 17 jou, pandan 21 jou non. Si w ka kenbe kè pou w pa nan zen, pa nan fimen, pa bwè kleren, pa pran tabak an poud, pa fè bagay, fè resèt sa a pou pandan on mwa non. Apre sa wa rele m wa di m mèsi. Se pou sa m travay sèlman wi. Tande, men wi, wè, yon kantite, gade pou wè, jiròf, kanèl. Wè la, wa p wè lè a sonm. Aktyèlman la li fè inè di maten. Se inè li ye la, ok. Mwen menm, m pa dòmi fasil, ok. M toujou ap travay. Nan nwit m ap travay, lajounen m ap travay pou m reyisi vi m. Lè w wè m reyisi, e pa konsa non, m sakrifye m anvi l wi. M sakrifye m anpil wi. Wè, Pran kanèl, pran jiwòf melanje ansanm, mete l tranpe depi nan aswè nan chanm ou oubyen nan seren. Nan demen maten lè w leve, pran yon balèn blan, lapriyè sou li. Yon sèl balèn blan an, ou ka fè l fè yon mwa, ou ka fè l fè sèt jou a wi. Chak fwa w fin fè demand ou, ou etèn li. Men pa bliye, pirifye kò w. Kòman w ap pirifye kò w? W ap pirifye zòn nan tou, kote w ap fè demand lan tou. Pase gen moun k ap fè maji, yo panse maji a konsa. Ou ka fè maji ou pa janm reyisi wi. Lè kote w ap fè maji a gen sa ki rele movèz ond, les ondes négatifs, anndan an pa bon, chanm kote w fè maji w lan pa bon, lokal la, andwa a pa bon, li mande pou w pirifye l. Ou ka pirifye l avèk sèl. Si w ap fè l nan douch ou, sèke douch la a sèl. Antre nan mitan sèl la, nan mitan wonn nan. Ou konprann? Epi lè w fini. Rès jiwòf lan, rès kanèl lan lè w fin benyen, si kay ou se pou ou li ye, ou pa bezwen jete l non, lage yo nan nan kwen kay la, tande. Si toutfwa ou konnen ou pa ka kite l anndan an, rezen yo ramase l, jete l nan fatra. Men si e kay ou, ou ka kite l anndan an, pran bwa bwa kanèl yo pou yo grenn jiwòf yo, lage l nan kwen kay ou. Ou ap di mèsi kanmenm wi, tande. Blokaj sa w genyen an. Gen de moun ki wè pa janm anyen se yon blokaj. Blokaj li fè w pa janm ansent. Yon pèdisyon. Ou konprann? Ou gen yon vye espri k ap bwè timoun nan. Pirifye kò nou. Èske ou konprann? Tout dosye yo mete devan w depi se ou, dosye bloke. Dosye papye bloke. De twa zan. Gen moun la m konnen ki tèlman depanse kòb kay gangan, kòb, kòb lopital, kòb sesi la, non dosye, dosye a bloke nan men l. Fè resèt sa tande. Fè a men pa w. Gen de moun, moun pa ka fè anyen pou yo, pou fè a men pa w. Gen moun ki ta tiste w, depi m met men m nan bay li gate, sa rele ou gen yon zèbiyon, yon zèbitasyon k ap defèt ou, k ap fè w fè bak, k ap antre w nan tè, k ap detwi w. Jodi a m vin di w pa tiye tèt ou. Jamè. Reziyen w. Fè lafwa w. Ok? Fè lafwa w. Sa fèl senp menm kretyen ka fèl wè bwa kanèl jiròf bagay natirèl nou konnen kisa kanèl ye nou konn kisa jiròf ye mete 2 a ansanm mel trape nan seren benyen tande fè sa pandan yon semèn aprè sa pa fè ipokrizi non mèt vin nan kòmantè di atis to men sa w te banm ki reyisi map di w orevwa men yon sèl bagay map di w avan w ale. Pataje video sa pou mwen, jèm paj lan, kòmante. Se sèl sa m toujou mande nou anyen ankò. Toujou pataje video a yon fason pouki sa pou yon lòt moun jwenn li. Epi di m nan ki peyi wap viv nan kòmantè, map salye ou. M salye moun Gwadloup, moun Matinik, moun Lafrans, moun Kiba, moun Lèzetazini, moun Repiblik Dominikèn, m salye tout moun Ayiti, espesyalman moun Ansafolè, moun Jeremi, moun Jakmèl, di m ki kote w ye moun Sodo, moun Dondon, ki kote w ye, map salye ou. Liv sa li rele le gran mazanza. Depi w se yon ayisyen, depi w se yon moun ki ap chache konesans, yon moun ki ap chache lajan, ki ap chache chans, sante, lanmou, ou gen yon fanm ki kite w, ebyen tip de liv sa se yon liv ki tap enpòtan pou kapab posede li. Map fè nou wè kisa ki ladan l, lajan, chans, lasante, lanmou, pwoteksyon, resèt ak anpil mo de pouvwa, moun ki konn itilize mo de pouvwa, mo de pouvwa se lè Ou jis di yon pawòl epi yon bagay li fèt. Ou wè yon fanm ou vle kouche fi sa, ou jis di yon pawòl epi fi sa li renmen w li anvi w. Ou anvi ou bezwen disparèt ou nan yon pwoblèm ou di de twa mo epi ou disparèt. E pou fè bengiyon tou ok. Meni. lajan, chans, lasante, lanmou, pwoteksyon, beny giyon, beny chans, ak tout lòt pwoblèm ou ka genyen nan lavi isi ba. Liv sa li ta pa li kapab rekòmande pou nenpòt moun genyen l rezon an ou ka ou ka bezwen liv sa se pa sèlman pou fè resèt ki ladan l yo pou fè sa k ladan l yo ok si m ap pale de moun ki gen rapò avèk relijyon Men ou kapab mete konesans lan plis nan tèt ou. Gen anpil sekrè, gen anpil bagay ki egziste sou ti bout tè sa ke n ap gade la, sou latè sa ke n ap viv la. Anndan liv sa gen anpil sekrè, gen anpil bagay ladan yo, mwen pa menm bezwen site yo, ke l ap bon pou nou li, pou nou aprann de yo, pou nou konnen yo, pou nou konnen kòman yo fè fèt. Ebyen, ou menm ki ta enterese posede liv sa, swa pou mete konesans nan tèt ou anplis, oubyen si w ta gen difikilte sa yo nou wè ki ekri la,

Sa se lè kat eleman ki fòme lavi, ki fòme lanati. Si nou vle, si nou bezwen l la, kontakte m sou nimewo telefòn mwen bay la kounye a menm pou w kapab posede liv pa w la. Si w aletranje, m ap kapab fè w jwenn li. Si w Ayiti, m ap kapab fè w jwenn li. Nenpòt kote w ye a, nan nenpòt peyi w ye, m ap kapab fè w jwenn liv sa a, swa sou telefòn ou, ou byen nòmal an dokiman ke jan ke nap gadel la pou li rive nan men nou ok li byen prezante li nòmal nap byen kapab konprann ni li se an kreyòl ke tout resèt yo ye ladann nap jwenn kèlke bagay ki an fransè men majorite a se kreyòl li ye depi ou son ayisyen ou pale kreyòl ou konprann kreyòl ebyen ou kapab posede liv sa si nou vle tou sa se ti limyè sou vodou si nou vle gen plis konesans sou vodou si nou nou kapab pa pratike vodou men gen bagay fòk nou konnen fè konesans avèk yo. Orevwa tout moun, na kontaktem sou nimewo telefòn nan si nou vle posede dokiman sa yo.